Gason fò mande soeur excuzi paske ou te vreman mal aji men mwen menm si m pat ale ou tap pase ak bò.
Se pa manti non madanm ou te manke pase pou mwen tou wi si w pat ale m tap byen pran w ou genlè te konn sa m ta pral fè w paske mwen m nèg kenbe w vire w ale. Josua pitit genlè e 21 lwa te desann nan tèt mwen

M kriyel anpil semenn. E menm li menm lel vini an pitit si bon m manke fann li wi m kouche lap vin lap vin pale avem lap vin pase men sou mwen gade pitit sil pa kouri gade lopital yo ta pral pranl. Antouka m te gentan pa lo. M de tou se de bagay m pè. Prizon, lopital. Bagay ap di nou an non.

Allo bonswa w kman fò mwen ye ou menm. E Marjorie, M bezwen w ijan wi, si w pa okipe, rive kote m lakay la kounya. Epi ok, m ap tann ou. Lè w rive kote w te wè m kanpe a lè m te gen bagay ki t ap fè m mal la, epi tou w ap rele m epi tou m ap vin chèche w. Ok dakò.

M off anpil tan isit wi sèm. Kimen ou la pou fè tout tan sa isit? Joe men okap! Se pa yon move pòtoprens non sèm. Konnen, se yon bagay mwen vin regle. Aprè ou vini konsa konsa. Bagay yo diferan. Men non Joe la m pwale. Men m ap vin dòmi lakay ou avan. Sa w panse? Pa gen pwoblèm pyès sista. Okontrè m ap tann ou.
Enben ok sista. M ap rete non. M gen randevou avèk.

Yon gwo sezisman mwen ba ou. Eske w sonje mesye ou te wè m t ap fè diskisyon avè l bò lari an? Tektèk. Ok, ti mesye kout. Niki, ok, Niki.
Egzakteman.
Misye fin ban m yon kòb menm, li voye ban m kòb la wi menn.
O, sa w di m la? Non, sa pa nòmal. Pandansetan, m pa konn Niki nan yon pozisyon konsa non. Niki s on nèg m konnen vre, Niki, si se pou pale, misye pale anpil. Dese nèg tou ki ka met ou nan gwo brik men misye pa gen talan vòlè a m pa kwè m pa kwè wè sa m pa kwè. Wi kòman w fè idantifye ke se Niki? Ou gon prèv kòmsi yon bagay ki pase ou konnen sa w di an byen? Paske m konn Niki pap fè sa vre. Kwè sa m di w la m konfime. Imajine w m pa sot dèyè kòb la labank pou yo di m m sot dèyè tèl kòb labank e lakay Niki m sot pran l. Moun nan Niki parèt sou mwen, li pran telefòn mwen, li pran tout bagay. Tout moun k ap konprann sa. M pa sot la bank, se lakay nou depi sòti. Se jan moun nan parèt la wi. Ban m sak nan mwen lan. Kòm si l gentan konfime ke m gon bagay nan valiz la ki nan men m. A vle di yo voye l egzakteman pou l vin pran l, moun ki voye l la konnen. Bon, li konnen.
Nèg yo tèlman pale. Li ka fè anvan l ba w kòb lan, l ap pale anpil, pale anpil epi yon moun la li, moun nan pase li epi li di bon. Moun nan ka gon remak.
Pandan lap pale avè w ou konnen se nèg ki djòlè lap ouvè kòl de bon m konnen Youni ki bò kòb sa fòl ouvè kòl paske fòl di yon bann bagay anvan l lonje lajan sa bò m petèt kèk moun ki ka gentan idantifye m m pa kwè misye pap fè yon bagay konsa ou mèt kwè m cheri m pap defann misye non men m konnen e menm jan tou yo te ka di m wap fè yon bagay m konn kiyès ou ye m pa pran l. Paske m pa kwè vre misye son nèg vre misye ka pale enfini misye se dènyeman la m wè misye son nèg k anvi poze l li ye Niki pap fè sa nèg yo gen Tit Albert deyò a e konbyen kòb li kòb la te ye menm Bon antouka m gen kèlke bagay m ap regle m pap ka twò rete non men kanmenm m ap fè le pòt mwayen pou m ranbouse w kòb la ok si sa pap deranje w paske m wè w genlè gen yon pistaksyon lakay ou depi aprè aksyon.

Hi Sa wap fè menm sa w regle Ou vrèman bèl wi madanm
Mwen byen wi mesye Wap fè bèl ti gason tou Mèsi efò w wap fè Men Niki ban m di w Ou ta mete machin nan plis nan kwen Menm wout mwen pa jwenn pou m pase non Bon ou konnen E pa lòt kote ou pa ta mete l la non Ou konn se nan lòt kay la k gen paking, la pa gen paking. Kote w gen, e lè w oblije itilize. Apre sa yo male yo ba ou l kado. An pasan boo m vrèman felisite w wi, wè malgre tout tan sa, grimè l ap mennen, ou toujou kenbe blak ou. Ki mirak menm, kòk krèm ou pa gen? Oh! Niki, mwen manke kòk, mwen plen kòb wi, mwen jis renmen lè m nwal, se tou.
Mwen pi joli lè m nwal, ou konnen. Wap fè efò.
Epi ki mirak. M pat ret kwè w tap kenbe pawòl non. Ou di nap wè vrèman nou wè. An pasan, sa dam nan ye pou ou? M wè li te di se zanmi w ou retounen. Sa vrèman siprann mwen. Pa wè pou ki rezon. Ah bon? Bon si gen 2 kesyon se li menm pou ta poze l yo paske nap travay ansanm. Selon sa l di w nap pale. Aprè sa an palan de kenbe pawòl, m toujou kenbe pawòl mwen but m gen pou pou mwen antre okap mwen pase wè w avan. Se kay sè m nan mwen soti aprè sa mwen te tou di w map pase wè w.
Se kan menm kelke choz a felisite. He men, sa wap fe menm? M pral lakay mwen, mwen fatige, mwen te nan lari tout sa. He men, e pa anyen map fe la e jis m te chita m sot travay map pran ti van. Bon m tou al kondiw epi next time. Wap antre pòtoprens e lakay mwen wap desann wi. Antouka ann ale non. Gade granmoun ou pa gen dan pou manje. Humm m apèn parèt la m panse sèvant lan gentan ale e lè ap mache m pa kwè m ka prepare anyen pou ou. Ann ale non gen ti restoran pi ba epi nap tou manje ansanm konsa nap fè plis tan ansanm.

M pat sipoze fèl nan lari an. Ah bon!
Se kounye w wè sa? M panse w tap rete jan jan ou ye a wi, m panse w pa tap wè sa w te fè a pa bon.
Wi! Sa vle di m vin reyalize gen kèk bagay map fè kòmsi lè nou nan lari m jwenn nou map fè diskisyon avè w la m wè l pa bon se ti sè m ou ye.

Non monchè, moun tankou w se dèyè baryè yo resevwa w. Sa w pèdi la a? Yo Beto sa wap fè la menn ouvè pòt la monchè bon dat nou zanmi menn kounya gad ki bagay timoun yo ap fè menn sa wap regle konsa menn. Bagay timoun non monchè lèm tap prapapapapapapapapa anba a.

Ou konnen men plizyè fwa men sa pase ant 2 patnè men ki ki bay men men ou pa oblije men ap wap kaze kò konsa ou jiskaske ou fèmen baryè sou mwen sim te vin la avèk yon fi men sa se kòman m ta prale men yo ouvè baryè a tande men ouvè baryè a monchè.